Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir Zanmim yo, bebim yo Mwen fèk wè ti paj sa Pase abòne avèk zanmi nou Pase banm yon abòne Edem grandi ti tèt paj lan Mwen fèk ouvè an Se zanmi nou Dayè nou konnenm deja Se Rika zanmi nou Ki toujou patisipe avèk nou Nan chak ti tèt feyton yo nap gade a nou tout se fans la ak fans titit aki bon tisèl ti merline mabouya ti fanm ebyen anpil lòt ankò nap gade tchuips san rival so nou gen tout aktè sa yo sandra nou gen humm lòt ankò wi nou gen tacha katia. Pa bliye mesye ankò menm se app, brikè, lafimen, san rival, deboul, brikè, aki, yèlte, dival So nou gen tout aktè aktris sa yo e m panse gen lòt toujou e m pa ta swete Nou gen Siya, manman Siya, manmi Siya la Nou gen manmi Siya Nou gen anpil lòt ankò Nou gen Fafane. m vin abitye avèk Fafane anpil nou gen Fafane nou gen tout moun sa yo nou toujou patisipe chak jou e m ap voye yon gwo salitasyon pou madam Bichou Bichou ki toujou la avèk mwen ki toujou ap salye m anba ti tèt layv yo e m toujou anba ti tèt layv yo sitou anba layv titit bèl aktris yo Aki e Enji Favonay Bòs Dyesèl granmoun tout moun Nou toujou la anba tout live sa yo ap gade ap patisipe zanmim yo pase abòne ansanm avèk mwen pase abòne avèk mwen bèl ti video map poste bèl ti video bèl ti video kote m gen foli aktris m gen foli sengè m konn chante tou wi m gen foli chante tout bagay sa yo so bon ti bagay funny pou fè nou ri pase abòne avèk mwen em kwè nou pap regrèt sa nou pap regrèt sa paske defwa nou gen dwa nan yon moman la epi yon bagay ap pase nan tèt nou epi nou tonbe sou yon ti tèt videyo epi li fè nou ri li fè nou ri menm jan avan yè gen yon moun ki antre anba live mwen ki pa konèt mwen sa li jis ekri tadiske isit mwen kwè depi m bay m ka kontwole depi konbyen tan m bay m ka di konbyen tan m gen depi m antre ozetazini moun nan di m konsa oh m pa ka di mo li di an oh Effect soti andeyò. So kounye la m te oblije pase e ton mo vilgè betiz li te ekri anba l epi m te jis siprime li jan moun yo konn di an. Pa neglije banm yon ti abòne m tap pase kay madam Titite bèl aktris wi pou l banm yon ti kanpay pou l fè fanatik li yo banm yon ti abòne men kounye la m di konsa bon m oblije eseye fè l pou kont mwen si sa pa mache ma tcheke Titite bèl aktris bèl fanm vanyan sa nou wè k ap fè yon travay esepsyonèl. ki toujou ap fè kè nou kontan mwen chak jou gon malouk ki tonbe la chak jou map gade chak jou lè an rive mwen pa gen malouk lan m santi m malad depim rive m moute youtube la m pa jwenn yon feyton granmou tout moun nan m santi m malad lèm moute m pa jwenn yon feyton aki, enje, fav, onay. M santi m gen pwoblèm. Dèfwa m konn santi m vrèman strese lè m al chèche ti tèt feyton sa yo m pa jwenn yo. Mesye dam yo ban nou anpil plezi, y ap fè kè nou kontan, y ap retire strès pou nou. Mezanmi ede nou fè Aki NJ Favonay rive 100 mil. 100 mil. N ap travay pou sa. Mwen m gen ti tèt paj mwen yo m abòne ansanm avèk li. Si m te ka fè l rive nan yon jou m ta fè l rive. e m konnen sa twò piti pou nou fè mesye dam bebi m yo pase nou gen bòs dyesèl tou granmoun tout moun k ap lage yon bèl tèt feyton katastwòf feyton katastwòf li an merite love li merite pataj guys an nou pataje an nou ede l pataje an nou ede l pataje an nou ba l love la an nou ba l love la at least nou ka ba l yon 40 mil mezanmi an nou ede nou ba l yon 40 mil l ap satisfè kanmenm pou l ka ban nou l chak jou paske vrèmanvre se sa k ap fè nou pa strese nan peyi kote n ap viv la ou menm k ap viv Kanada Etazini Sendomeng Chili Brezil k ap viv tout kote sa yo gen lòt kote toujou ki pa vrèman pase nan tèt mwen m konnen nou tout k ap viv andeyò peyi an sou k ap viv nan yon lòt peyi kèlkonk m panse ti tèt feyton sa yo ede nou soulaje nou sitou nan moman sa nou bezwen rive Ayiti nan peyi nou. nou paka ale e yo menm yo pwale nan tout raje yo lapli pa lapli solèy pa solèy yo la nan raje an ap monte desann bèt ka mòde yo pikan ka pike yo egal la yo menm yap pote sèvis pou nou pa neglije pa neglije pa neglije pataje an nou pataje jan nap pataje chak jou an epi se konsa tou nou vin fè yon sèl fanmi pase depi youn pa wè lòt la se konsa nou youn ap mande pou lòt chak jou pa neglije guys. Pa neglije. M renmen nou anpil. M renmen nou anpil. Mwen m telman renmen fanm vanyan sa. M chanje nom kounya m mete nom Rika Titid belle actrice. Telman m renmen non an. So pa ezite banm yon ti abone guys. Banm yon ti abone. E map satisfè nou anpil tou. M renmen nou anpil. Mwah.